Premyè pisans ekonomik mondyal la se Lachin e Lachin, dezyèm rezon k fè m dakò avèk Lachin pou n kowopere avèk Ayiti se paske Lachin ap defann nou nan Nasyonzini. Tèlman e pèp la konnen m sou non vanyan Prens le Gran. Vwala, m ap lite pou yon koz entegral pou lanasyon ayisyèn. Pou nou tout, pou pitit pitit nou yo viv byen, pou tout Ayiti libere nan entegralite, nan respè, nan dignite. Se pou sa nou tout ap goumen. Paske blan yo se sa yo fè yo menm. Yo goumen pou entegralite pèp yo, lè miltinasyonal etranjè yo pa fè lòt bagay ke enterè peyi yo. pou yo konstwi lakay yo, wout transnasyonal, pou yo mete izin yo, yo nan konpetisyon teknolojik, syantifik ak dot nasyon, epi yo pa vle ke Ayiti antre nan tchalenj sa, yo pa vle Ayiti pwodwi wout. kreye wout transnasyonal, pou nou gen imèb, pou nou gen highway, wout tren. So, se pou tout bagay sa yo n ap goumen. Nou p ap fè yon lit sèlman, yon lit pla kòm anpil moun ki rele tèt yo lidè politik ap fè, men yon lit nan sans pou nou. Ale odela, jan n wè peyi oksidanto yo menm yo devlope, menm jan Lachin ap devlope, Lakore di Nò y ap devlope, se la ou nou gade. Paske Ayiti gen tout matyè premyè yo, Bondye ba nou yon tè ki benit, non sèlman nou ka devlope nan sa k rele pwodiksyon agrikòl, nan sektè primè, e nou gen richès di sousòl. Vwala poukwa ki fè ke yo kreye lekawo. les multinationales, les FMI, voilà, et les Américains, yo kreye kawo an Ayiti pou gen dezast. Yo toujou fè w konprann ke Ayiti pòv. Men si vrèman Ayiti pòv, poukisa gen tout gè sa yo, poukisa yo toujou enterese avèk Ayiti? Yo enterese avèk Ayiti anpil. So. Sa vle di ke Ayiti ap viktim pa pwòp richès li, sa l posede ke yo vle eksplwate. Pa egzanp, iridyòm, nou konnen ke Lèzetazini yo de, yo fon dekouvèt la, y ap eksplwate yon min iridyòm ki a otè de vigil, ki gon montan de 7 milya de dola nan sidès Dayiti, lè w pran depatman ki gen nan komin, ki gen Jakmèl kòm komin, nan sidès peyi a. yo dekouvri yon min iridyòm, y ap eksplwate l. Iridyòm nan, se pou yo kreye fason pou yo fè misil ipèsonik pou yo. Vwala, se tou sa yo. Ayiti gen richès pou popilasyon l rich, men yo kreye kawo pou yo non sèlman eksplwate richès sa yo, e pou yo detwi, pou yo. retire Ayiti nan emisfè la. Se vizyon sa yo gen, se objektif sa yo genyen. Non sèlman yo vle retire Ayiti nan emisfè la, nan mond lan, e yo vle etire peyi sa a nèt, e pou yo pran e peyi a, pou yo pran tèritwa a, pou yo vin viv ladan l, e pou yo eksplwate richès ki ladan l yo. E pèp ayisyen manke konprann sa k ap fèt lan. E sa k fè n ap mande pèp la pou l sove, pou l kanpe, pou l estratèj nan fason l ap fè demand li. pou yo di egzijibleman depa anbasadris amerikèn nan ki Ayiti, ki son gangsteres kap anpeche lapolis deloje bandi yo, paske se yo menm ki patron teoris yo, lè wap di peyim gen teoris gen gang gen gang men kiyès ki patrone gang yo? E pa e p se pa se pa la Russie ki patwone gang yo, se pa la Chine ki patwone gang yo, se pa ke e Iran ki pa e ki patwone gang yo, se pa lòt peyi tankou Cuba, peyi goch yo k patwone gang yo, se lè peyi zoksidanto, lè Etazini e pi presizeman Core Group ki genyen Kanada, ki genyen la Frans, se yo menm ki patwone gang yo. Nou pa gen pwoblèm avèk la popilasyon amerikèn, paske yo menm yo viktim. Yo oprime tou pa pwòp patwon yo, miltinasyonal yo. Nou gen pwoblèm ak la politik etanjè Dèzetazini ki pa sispann ensilte nou e ki toujou ap enfantilize nou. Pa gen anyen ke yon otorite ameriken kenn ka fè ke Ayiti pa ka fè l. So nou gen yon jèn, nou gen yon jenès ki motive, ki kapab. Se bay Ayiti chans li, bay Ayiti chans li vous êtes des monstres. Nou pa bezwen èd paske pa èd nou pa ka devlope nou menm. Nou vle koperasyon kap fèt nan transparent kote tout jenès peyi a ka diskite sa, poze kesyon e pou bonè Ayiti. Lè n di bonè Ayiti, yon bonè ki ale odela de bonè. Nan teknoloji, kote pou nou gen sky, imèb, se pou sa n ap goumen. Wout transnasyonal menm jan Ottawa gen l, Washington gen l. Ba Ayiti chans sa a. Bill Clinton kenbe 11 milliards de dollars pou Ayiti. E si gon èd Nasyon Zini ta renmen bay Ayiti, se rele Bill Clinton a la Kou Penal Entènasyonal. 11 milliards de dollars, tout peyi k ap devlope konn sa 11 milliards de dollars ka fè. aprè yap vin di yap pote èd ba nou se yo menm ki toujou pou pot èd e yo k pou toujou la non pèp ayisyen kapab reflechi pèp ayisyen kapab diskite epi nou gen twòp konseye nan mond lan ki kapab ede nou nou gen de konseye panafrikanis tankou berenzen ke nap salye lè kemi seba natali yanb e ke vwala de konseye tankou kemi seba vwala.

Se tout kote nou denonse ak baba etazini ap fè nou denonse invazyon amerikèn an ayiti nou denonse sa paske nou pa nou pa 1492 nou pa nou pa 1915 ankò le monde est virtuel ok. e Konsèy Sekirite Chin Chinwa a nan Nasyon Zini, n ap mande pou l toujou e vote pale an favè pèp ayisyen. Nou di non a la gangsterizasyon e nou pa bezwen yon fòs onizèn k ap pral pran yon pretèks oubyen e buni ou jan yo rele l la vini Ayiti sou yon pretèks w ap vin met lòd, w ap vin met lapè. Non ou pa gen lòd lakay ou, ou vyole dwa entènasyonal, ou vyole demokrasi, ou vyole koperasyon diplomatik yo. e nou mande egzijibleman depa anbasadris amerikèn nan an Ayiti. Nou deman, nou, nou, nou egzijibleman nou vle sa. Pase yo fè Ayiti tounen yon foutwa. Madam Lalim.
Yo fè Ayiti tounen yon foutwa. Nou mande egzijibleman depa Madam Lalim. E vwala, ki, ki reprezante kòm yon gangsteres sou pretèks li son anbasadris li vin reprezante. Se pa sa li vin fè. Li vyole tout dwa diplomatik yo. Lè nou mande depa a se pa konsa, se paske yo vle dwa diplomatik yo vin fè maskarad ame bandi yo. Tanzantan, nou wè bandi yo ap goumen antre yo. E Madam Lalime a lanbasad, lèzotorite amerikèn yo fè ke pou bandi yo ap plede tire epi pou yo toujou ap renouvle lwa yo. pou yo ka toujou rete la, pou yo mache sou san pèp ayisyen an. E se sa nou denonse. Nou se moun, fòk yo respekte nou, n ap mande pou yo sispann enfantilize Ayiti, paske nou gen pli de 16 kò nan peyi a, 16 inite. Si ke n ap envesti kòb peyi a, rete kès leta la pou l envesti nan lapolis, nan lame Dayiti, nou pa bezwen ankò etranjè vin la. Sa se pa yon se pa yon yon kan etranje kap vini men yo pral vin fon fòm de kolonizasyon kòm yo mete nou ladann deja yo kòmanse l avèk gwoup ame yo yo teworize popilasyon an yo finanse sa ou pa kap finanse gangsterizasyon lakay mwen epi pou konseye m pou di pou loni vini solisyon an pa bò kote w e nou pa pè w tiye m se pa sa kap chanje la kap kap kanpe la bata kontre kontre la kolonizasyon m pap menm di neokolonyalism m pap menm di neokolonyalism paske sa lap fèt d'une manière barbare menm jan yo te konn fèl an 492 menm jan Léopold 2 te kolonize le Congo belge se sa yap fè la imajine w an Ayiti lè ke gen gwoup ame ki kidnape moun kisa yo fè yo pran ren moun sa yo kè moun sa yo yo voye nan lopital Canada. Etazini! Se la yo voye yo pou al chanje kè blan yo lè yo malad yo menm, lè yo gen kansè. Se Ayisyen yo vin peche Ayiti pou yo fè sa. Nou denonse l, nou pa dakò l. E sa k fè n ap salye tou lè panafrikanis e e afriken. Voilà on a besoin de votre aide Nou bezwen ora yo pou ke pou mesaj nou an rive pi lwen nan mond lan pou fè pou zoume sou Ayiti davantaj pou konprann krim kap fèt la gon bagay sombre kap fèt nan fi nan fi ene de lafrik ki è Ayiti ki se mère de la liberté mère sosyalis nou konnen ke kap vin non ka ki non katastwòf imanitè ki pe ki ke lè Zetazini akò gwoup Kanada lafrans mete Yon katastwòf imanitè, yon bim gè sivil. Imajine yon peyi gen 27 mil 750 kilomèt kare, 10 depateman peyi a, tout 10 depateman yo ame. E, grenn bagay nou wè nou gen kòm chans, nou wè bandi yo vle remèt zam. Nou wè bandi yo vle fè lapè. Se paske yo wè Etazini ap finanse e sou prefè yo, sou zòm yo, yo wè se maskarad k ap fè, yo wè ke ki fè yo pa fè lapè. e map di si 200 mil moun nan lari 100 mil moun te mèt pou pi piti 50 mil moun nan lari akonpanye de tout inite nou gen yo pou di chak kò bandi nan peyi a fè lapè m garanti w yap fè lapè yo swaf sa yo vle sa yo vle sa men se maskarad kap fèt yo pran leta yo gagote l yap fon ekip grimas maskarad ou konprann yo pale nou de minis enteryè. Men minis enteryè vote, minis jistis vote, minis kisa, minis edikasyon vote, men men depi tan peyi a pap ministre, peyi a pap prezide. Ariel Henry pa fè anyen nan peyi a. Li pa gen lejitimite. Li pa pa gen oken rezon pou lap vote lwa pou ke pou lòt nasyon vini. E Nasyonzini, Etazini paka tande. Yon ekip iletre sou prefè souzòm ap dil vin entèveni ayiti sou fòm yon envazyon menm lè se se ankò maskarad pa yo epi poul vini pandan gen anviwon 13 milyon moun nan popilasyon 13 milyon an pa dakò mask oksidantal la tonbe mask enjerans amerikèn nan tonbe an ayiti lemond antye wèl. Sa vle di pa vin fè maskarad. Nou pa bezwen fòs bni m pa konn ki non l rele ankò, nasyon zini, OEA, e gon grenn bagay ki entèlijan pèp ayisyen an dwe, dwe soulinye, dwe fè anpil atansyon avè l, se ke piske yo wè nou konprann je Etazini ap fè a, yo vle pwopoze nou Kanada pou fè on fòm demokrat, on fòm demokrasi pa ipokrizi! Kanada toujou konsa. Yo nan envazyon ikrèn nan men lemond paka twò wè yo fò ale lwen pou konprann yo bezwen ba nou Canada paske swadizan gen de bous de tud ou konprann e yo yo vle dòmi sou sa pou andòmi la popilasyon ayisyèn pou yo vini apre pou ameriken vin fè rès la kòm yo gen abitud fèl lè yo pa pran Canada yo pwopoze lòt peyi an amerik la ki nan OEA Map mande pèp ayisyen an vijilans li. Nou pa vle oken lòt ame an Amerik vin sou sòl nou ke se koperasyon Ayiti Risi n mande. Nou stratèj. Lè n di koperasyon Ayiti Risi a fò n presize l e nap di l sa. Larisi pa mesi nou li pap janm mesi nou. Se pèp ayisyen k mesi nou, se Ayiti k mesi nou. Men! La Russie respekte entegralite dot pèp nan mond lan, nou wè ke li fè sa lap fè a kè, ak respè e dan lentegralite, se sak fè n mande koperasyon Russie pou yo ede nou nan ekipman, nan lojistik pou nou gen yon lame otantik, yon lame ki gen tout endepandans li epi ki amonize la popilasyon l. pou n pa gon polis neokolonyalism, pou n pa gon lame neokolonyalism ki pral sou tutèl dè dirijans ameriken, dè dirijans oksidanto pou ke mache sou san pèp la. Paske se sa nou wè k ap fèt Ayiti. Nou mande egzijibleman fermeture anbasad de Frans Ayiti. N ap mande tout pèp ayisyen an kanpe pou mande pou anbasad de Frans fèmen, pou anbasad amerikèn fèmen egzijibleman. Se yon obligasyon.

Beaucoup de gens se sont demandé où sont passées les armes que les Américains avaient données en Haïti en 2004 pour renverser le gouvernement Jean-Bertrand Aristide. Se menm l'ONU sa a ki te vini. Tout zam yo te vin avè yo kite yo la pou gen gè. E mte en réalité se plus pèp la ki tap bat pou l deloge bandi yo, se pat l'ONU. Malgré tout dezas yo rete la charrue ap pase yo pa regle anyen. L'ONU son fòs ki pral depoze pyon en Haïti pou FMI, pou la France pran yon pati en Haïti, pou l'Angleterre pran yon pati. Pou tout peyi ope yo pran yon pati poul pran yon pati pou pran iridjòm pase an ayiti la gen lò gen dyaman gen kwiv gen iridjòm pou voye fizi dan lespas se sak fè yo bezwen ke touye tout ayisyen pou yo pran ayiti men gras a dye nou gen dot pwisans etranjè tankou la risi ki nan konsèy sekite ki nan konsèy loni an nasyon zini an ki pa dakò ki denonse e nap di yo pou yo toujou kanpe bò kote pèp la nou konprann sa kap fèt la. Nou vle koperasyon Ayiti Risi se sèl koperasyon sa nou vle Venezuela ki se ami fidèl Ayiti sak fè nou di viv Maduro nou di viv Maduro nou di viv leta kiben vwala viv Asimi Goita Omani bon travay e se sa Ayiti bezwen. Sispann enfantilize nou, sispann konsidere nou ou konprann kòm dè zanfan, Ayiti pa ka fè si l pa ka fè sa, men ou zèt dè zanfan. Lè zameriken son dè zanfan, lè zotorite zamerikèn y son dè zanfan. Si yo pa timoun poukisa y ap fè gè pa pwokirasyon kont la Risi nan mond lan, y ap detwi. Pèp Ikrenyen an ki son pèp nayiv. Yo mete Ikrèn o pye di mur. Si vrèman nap di la Russie se Putin son mons li fè envazon an Ikrèn pouki nou envayi Ayiti non a lenjerans Amerikèn dan le mond e nap mande leta leta fransè sispann mache sou dikte la Frans gon Macron on Macron po leyon kap mache sou titèl politik etanjè dè Etazini ke pèp fransè a kanpe kont sa ke pèp fransè a kanpe kont sa. Nou pa vle sa. Vwala. Politik amerikèn nan se pou pwostitiye lemond pou enterè monstwe, enterè krim, dezast sou san pèp nan mond yo. Nou pa vle sa. Lafrans pa ka yon leta pou l pa ka mache sou prensip filozòf li yo, pou l pa ka mache sou prensip Franswa Rablè, pou l ap mache sou yon politik dèzetazini. Men se kwa sa? Lafrans te la avan Etazini. Se pou Lafrans reveye l, pou l konnen ki konbyen filozòf li pase. Li pa ka ap mache sou dikte Etazini pou l ap patisipe nan gè pa pwokirasyon kontre Larisi fas Ikrèn. Mete Ikrèn, yon prezidan e e kòman yo k mete l kòm sipè ewo nan mond lan, yon komedyen tankou Zelensky k ap fè ke, ou konprann, detwi pwòp pèp pa l, alò ke l te ka pran dyalòg pou l di non l p ap fè gè, li konnen li pa ka e konbat Larisi. men yap mache sou san popilasyon pèp Ikrenyen nan. E pèp Ikrenyen an si l pat nayiv, li te dwe kanpe kont Zelensky, zam li ba yo bay pèp la pou l tire, yo te dwe itilize zam sa yo kont yo, kont Zelensky. Se sa pou yo te fè. Popilasyon Amekèn nan ap viv ere, yap viv byen. Yap viv byen an fami. Epi yap kreye le kawo dan le mond. Se sa n pa vle. Se sa n pa vle nan mond lan. Lè nap tiye e bon.

Sèl bagay, sispann antre nan lit, nan politik nou. Kite nou ak libète nou, libète pou nou òganize nou, libète pou nou otodetèmine nou, libète pou n fè sa k bon pou nou, san nwi enterè pa w, men pa vin enpoze nou enterè pa w. Vwala, se sa nou bezwen. Viv la revolisyon ayisyèn, viv yon nouvèl Ayiti avèk Prens Legrand.